M gen, mwen. Carel a gogo. Carel a gogo.
Nan ki sa nèg yo ye la? Nan yon pwofond diskisyon la. Yeah?
Yon gwo diskisyon. Yon diskisyon ki kapab fini trè mal e ki sanse fini tou e trè mal. De konpòteman tou lè 2 nèg yo e pli patikilyèman m panse gogo. Yeah. Mwen menm, M pral di yon bagay sou kes sou sa. Sa yo gen la.
Gen anpil moun ki pral di ke eske Dadou konsène pou kel pale men m gon pwen de vi sou sa. E Gogo an pasan ke misye Gogo pa yon jèn animatè. Oh li pa jèn?
M vle anpil nèg presize sa.
Sanble avè l. Men Gogo genyen potansyèl pou l ta yon bon animatè. Ok ok ok. Sa li pa genyen Pa gen sòti de la. E mentnan ke Gogo ap travay sou yon notoryete ke l poko genyen, ke l bezwen genyen. E yon sèl fason pou ke Gogo gen notoryete sa ke misye se travay ou. Nan travay ou, nan karyè ou ke sa ou vle bati, w ap travay sou notoryete pou genyen prezans lè w pale se Gogo ki pale. E sa map di a m pa vle pou oken moun ap prann pou yon plezantri ni yon voye monte. E se bati ou bati notoryete. Notoryete pa vin jwenn ou yon maten, yon apremidi. Se bati ou bati sa.
E se pa bati yon notoryete. Nan chita voye moute pou l nèg, pou moun. Se te pa nan bati notoryete, prezans, popilè, pa bati nan nan fè pwopagann, nan move pwopagann pou djaz ou atis. A yon epòk, li te posib, ki te di ke nèg yo tan, tan yo chanje. Gen de bagay ki te konn mache dezan, twazan de sla, jodi an, li gen yon lòt chanjman. Se pa nan fè takotak ki pral ba ou yon prezans ki pral di ke ou se yon gran animatè pou sa. E m panse youn nan bagay ke Gogo pral trè bezwen, e petèt se yon konsèy gran ke m ap ba ou, se respè pou moun. Respè pa vle di se lè w ap di betiz. Paske di betiz lan, gen de fason ou ka di betiz lan. Ou ka di betiz lan Nan chwazi mo pou di, ou ka di betiz lan kri. Gen de moun ki jis di betiz. Tout sa y ap di, y ap manje, y ap bwè, se betiz y ap di. Di ke petèt nou gen yon lòt gwo pwoblèm toujou, se toujou panse ke nou gen yon kesyon de siperyorite. M siperyè entèl, m konn pale ke entèl, mwen pi e mwen te pou nan plas entèl, ki en fè se pa mwen menm, se entèl. Bon, mwen menm, sa se sa ke mwen viv. Anpil nèg jodi an, ki gen dwa gen pi gran pwoblèm avèk Dadou, pa paske yo pa renmen Dadou a non, paske nèg yo kopye m chak jou, men nèg yo gen yon pwoblèm avèk Dadou an, se pa t Dadou k pote m nan pozisyon sa a, se yo k pou nan pozisyon, men m ap di nèg yo, se pa yon kado ke m jwenn, se yon batay ke m mennen, mwen travay e konstamman, epi m bay rezilta. Ou panse ke se chwazi an li p chwazi m, cho m li ateri li ateri. E m travay pou l ateri. M pa t janm travay pou l pa t ateri. Se pa nan fè takotak, nan voye monte, nan nan fè, nan voye monte, fè arivis grandan, e nan nan jodi an m te bezwen w, jo demen m pa bezwen w, m ap pale tenten. Non, e pa konsa w bati notoryete. E pa konsa w bati popilarite. E m ap di avèk Gogo, antanke nèg Pòdepè, Gwo bagay ke w te dwe aprann. Avèk sa ke w gen kòm kapasite, kòm moun k ap milite nan milye an, paske ba yo se milite tout moun ap milite. Se yon penitans ke anpil moun ap chèche ki kote pou yo sòti. Donk, lè w mete tèt ou nan pozisyon Pou ap batay avèk 1 on nèg ki sòti nan menm depatman avè w, sa ka rive nou pa t zanmi, nou pa gen kras lyen, nou pa gen anyen an komen, men nou se 2 nèg Pòdepè, ke nou vle l ke nou pa vle l, ki gen posibilite to ou ta, n ap gen pou n rankontre. Premyèman, nou nan menm milye, Nou gen posiblite non près konferans, non det, nan yon maryaj, yon kominyon, nou prèske gen menm zanmi, nou prèske konnen menm moun. Ke jodi an ou menm ki Carel Ped ki la pandan pli de dizan, ventan, trantan, men kanmenm jodi an ti Gogo li gen ennan, li gen dezan, li gen twazan, li gen katan. E selon enfòmasyon ke m gen, Gogo ap batay lontan e misye sòti lwen. Donk, nan sòti lwenn, misye ka demi wout, li gen dwa poko ateri, e gogo, gon konfizyon, m pa ta vle w pran nan konfizyon sa. Pa bay tèt ou manti. Pa fè tèt ou santi ke w ap konpare tèt ou avèk oken moun, pou w ap bay tèt ou manti nan batay pou moun. Lè m di w, tout atis, jeneralman, m ap di sa, san distenksyon. Otomatik, w ap vann tèt ou, nan nivo sa, nan sitiyasyon sa, y ap sèv avè w tankou napkin. E lèw fin sèvi avèl wap regrèt de zan de sa wap di ke apa entèl pa relem apa m pa wè telefòn entèl sonnen sou telefòn se paske sa lap bezwen nan ou an ou pap ka ba oul ou pap ka fini bay li paske li gentan fin epwizew li fin itilizew donk lè konsa ou vin ou vin parèt ke ou initil e gon bagay on limit ke gogo poko fè nan bati lòt. notoryete li, popilarite l, se lè ke ou ou sible tèt ou, se lè ke w limite tèt ou. Ou di ke se avèk entèl ke m ka travay, m pa ka travay entèl. Ou ap bezwen tout moun, ke jodi an se pati sa k ap ba w tout sipò, w ap fini pa gade yo, y ap di w ke a misye se pou entèl sèlman li bagay. M pa menm bezwen bagay li paske li p ap ban m enpòtans. Sa map di w lan se eksperyans ki fèm di w li. Se avèk eksperyans ke map pale. Wap gen pou w gade nan mont ou e ti gogo pou w fè yon rekil. E se trè enpòtan. Sa pa pou otan ke w pa rete vijilan. Sa pa pou otan ke w pa rete ke w pa rete avèk tout awogans ke w gen byen ke fò w metrize awogans ou pou ke w travay. E si w panse se sou pant sa a li pral ba ou yon siperyorite, yon respè, Ou gentan nan nan limit pou ke w pèdi tout respè w devan tout yon pakèt moun, apa de gwoup ekip moun ke w ap travay yo, ke tout moun wè se ti gwoup moun sa yo. Gen anpil nan yo jodi an, yo pa gen long vi. Gen nèg la jodi an, gen de atis la jodi an, yo pa gen sen ke ap mennen ankò. E se Dadou ki di l. Gen nèg la jodi an kòm atis, yo pa gen senkan se yo k ap sou map lan e l ap gen yon chanjman ki fèt. Donk lè w limite tèt ou, gen yon limit w ap pèdi l. Mwen menm tout nèg konnen sa. M fè, m fè, m fè gen anpil damage ki fèt e mwen chache rezoud anpil nan pwoblèm sa yo avèk plizyè atis. Obè di je kwa zan Dye le pè tou pisan yon dad w ap kase nan men w klè e m ap fè l, m ap refè l ankò. Kounya a, gen yon amitye ke m ka devlope avèk yon nèg, sa gendwa pa vo lapèn, nou kapab rezoud li antre nou. Men m p ap vann mwen devan oken atis tankou ti bebe an tchoul e se yon nan pi gwo pwoblèm anpil animatè genyen nan game nan se tanperaman de tchoul lan donk map mande avèk pou misye resezil e ti gogo epi pou ke misye pati e gogo gen posiblite e poul kapab emèje donk moman an gen dwa poko rive se gen dwa se poko lè paw men gen posibilite gen posiblite dayè w trè enteresan ou gen posiblite ou kapab vin jwenn fòmil lan. Kounye a mentnan, an s ki konsèn on nèg tankou Carel Pèd, m panse ke fò Carel Pèd resezi l de pozisyon sa ke l reprezante. Resezi l de pozisyon de sa ke l reprezante, s on travay ke w fè, se pa on kado ke yo fè Carel Pèd. Ke w renmen n, ke w pa renmen n, ke w di l ke l travay pou byen oubyen l travay pou sa, Men, ou ka pa, ou pa ka di ou pa konn Carel Pèd pandan 10 dènyè ane yo, kòm yon moun ki enpoze l, ki mye reprezante nan biznis lan. Sa evidan pou tout nèg. Di sa w vle, w ap mennen nimewo 1, nimewo 2, men dènye moman yo la a, nan 10 dènyè ane yo, Carel Pèd, misye represent e misye bay rezilta. Donk, apre yon bann etap ke w fin pase, gen yon seri de ti etap ki pi ba yo, fò w pa desann twò ba pou w pa pèdi sa w gentan fè deja paske w pase etap sa yo. Ou pa ka ap reponn moun tout tan, ou pa kapab nan zen tout tan, ou pa kapab ap you know fè de bagay ke petèt m panse ki pa twò enteresan pou w ka repèt paske ou vle di sa w vle di an. Donk anfèt m panse ke Carel Pèd ap gen tou pou l konprann se paske l se Carel Pèd ki koz gon bann bagay ki ka rive devan l donk fòk li ka gen metriz pou l metrize lè li fas avèk reyalite sa san ke l pa bezwen fè twòp skandal, pede bay twòp esplikasyon, fè live san bezwen, esplike san bezwen, pale avèk yon pil bagay. Se paske w se Carel Ped. E w ap bezwen sa ki pi piti an e sa ki pi gran an, san distenksyon. W ap bezwen pou w sipòte. San distenksyon. W ap bezwen pou kolabore san distenksyon. E sa se sèl fason pou ke w rete enkontounab, se lè w rekonèt valè chak grenn moun nan sosyete a.
Konprann byen? E gen anpil nan nou, imilite sa a ke nou pa genyen, se paske nou twouve ke nou tèlman twouve ke nou, nou gentan, nou gentan fè tout sa nou gen pou nou fè, donk Nou pa gen imilite ankò, nou pèdi sajès nou, nou pèdi san fwa nou, nou pèdi moun nou ye, nou pèdi kalite nou, paske nou santi ke nou pa bezwen yon seri de bagay. M panse ke kèlkeswa moun nan ke l ta ye an, w ap toujou kapab bezwen yon kolaborasyon. Yon kolaborasyon pa vle di ou byen travay avèk moun nan. Yon kolaborasyon l ka yon inik yon respè. Li kapab nenpòt yon prezans, yon nenpòt kwa. Sa ke anpil nan nou, dèfwa ke nou pa travay sou li. Donk, m panse ke batay sa pap itil nou youn. Batal sa, batay sa pap mennen nou youn oken kote. Kesyon pou ke se Kadilak kap sèvi de pòt pawòl de, de, de Kadilak, kap sèvi pòt pawòl de nenpòt lòt gwoup djaz ke li menm li, ke misye, misye, misye ap travay. Ebyen wap fini on jou moun sa yo se yo menm ki pral ki pral besew son pa menm rann ou kont paske pa tout tan yap bezwen w e gen de kote wap gen anpil limit ou pap ka rive paske yo konnen w ke w son moun de goch ou gen de kolaborasyon ke w pap jwenn donk fok gogo resezil pa vit pran tèt ou pou gentan konnen ke w sanble avèk tout moun. Paske tout moun wè ki nan plas yo la, yo travay pou li. Si w bezwen yon pozisyon, se travay pou ko travay, san w pa bezwen redwi yo, san w pa bezwen jete yo. Se petèt yon konsèy fanmi nou wè m gade san fwa m e pou m pale avèk nou tou lè de. Paske si m ap gade nou tou lè de sou entènèt la nou tou lè de trè lèd. Nou tou lè de lèd. nou pa gen anyen kòm konsekans, nou prèske se de moun swadizan ki ta di ke n ap pale de lekòl tout tan, men moun k al lekòl pa gen konpòtman sa yo an sosyete. W ap fè de bagay kote ke sosyete an kapab apresye. Se de bagay ki gen tanperaman tripotaj, nenpòt moun ka fè. Nou youn pa gen anyen kòm eksplikasyon, nou youn pa gen anyen ke n ap di sof ke n ap batay pou yon bagay ke nou menm nou pa t bezwen batay pou li e nou te kapab rezoud. osi senp pou tou lè 2 pati yo. Donk mesye resezi non, kòm nèg Pòdepè, moun ki nan menm milye, 2 moun ki de petèt de menm jenerasyon ki kapab jwenn yon kolaborasyon ansanm. Ke sa pi gran, ke sa pi piti, ke sa pi fò, pi pwisan, pi popilè, men youn ap toujou kapab bezwen lòt. Eske nou genyen Didine Pose ki deja re.